Bonjou bonjou tout moun Ou menm ki gen anpil manipilasyon kap fèt Bon kote ou jodi a la Ou kite mafya ki pran kontwòl peyi a Ap manipile ou pou di ou ke konstitisyon an pa pwoblèm peyi a Map mande ou pou fè yon refleksyon Nou konnen peyi dayiti son peyi ki pran an otaj pa yon seri de mafya ki soti nan yon seri de lòt peyi ki jwenn yon pèp k ap dòmi, yon pèp ki pa vrèman fokis sou pwodiksyon, nenpòt ti tenten yo sot nan peyi yo, yo vin vann nan peyi pa nou an, sa fè yo vin boujwazi peyi a. Nou konn sa right? Nou konnen majorite moun ki swadizan ke nou rele boujwazi nan peyi Dayiti se de moun ke gran paran yo te soti nan lòt peyi vin chache lavi nan peyi a, vin fè ti komès. E se konsa, nou wè peyi a jis chaje ak yon pakèt ti boutik kote moun ap achte bagay mete nan bato pou te vin vann. Men nou menm natif natal pèp peyi a, nou pa janm met tèt nou nan pozisyon pou nou pwodui de bagay ki gen valè pou fè. Peyi a gon kapasite de pwodiksyon ki kab pèmèt ke nou gen de bagay ke nou bezwen pou nou sèvi, ki pwodui anndan peyi a. Vle di ke mwen m pa gen anyen ak moun kal bote ti bagay nan bout sak pou vin vann yo non, men mwen m vle fè w konprann ke gon travay ki pa janm fèt ki lakoz ke se jan de boujwazi sa nou genyen. Yon boujwazi ki jis sot nan peyi la de twa ti bout sak, ti bwat katon li vin vann nan peyi a. So fòk pwoblèm sa rezoud. So jounen jodi a la n ap pale de referandòm enben nou jwenn boujwazi sa a ki toujou kenbe yon ti klik kote ke nèg la fin fè yon boutik, si l bezwen fè yon dezyèm boutik, li tounen nan peyi papa l ou peyi grann ni, peyi gran papa l, l al chache yon moun ki malere k pa ka manje pou vin jere lòt ti boutik la. Sa vle di nou menm natif natal peyi a pa janm gen yon resous ki disponib pou ke nou menm nou vin ap fonksyone. Se toujou on ti kouzen papa l, on ti fanmi papa l ki sot nan peyi papa l ki pou vini pou vin fè milyon nan peyi a. Peyi a gen 218 an konsa. Sa vle di gwoup moun sa yo kounye a ki pral pèdi privilèj sa a, kote ke tout moun ki gen biznis nan peyi a se moun koulè po wouj, kòmsi natif natal pitit Desalin yo, yo just rete ap mache bwè kleren jwe domino tout kote. Pa janm gen on strateji ki met an plas pou fè ke nou chanje estrikti peyi a, pou ke nou kreye antrepriz, pou ke jèn inivèsite yo jwenn plas nan ekonomi peyi a. Nou pa janm gen yon travay ki fèt sou sa. Ebyen, kounye a nou di ke lè nou fè yon etid sou konstitisyon 87 la, nou jwenn gen yon seri de atik ladan l ki pèmèt ke mafya toujou opouvwa. Sa vle di ke fòk pwoblèm sa a rezoud. Sa vle di ke pou pwoblèm sa a rezoud, ou pa ka di m ke se Jovenel Moïse ki bezwen ret sou pouvwa k fè l vin ak sa. Fòk ou ka di m ke. Kèlkeswa repwòch, kèlkeswa repwòch ke nou ka fè Jovenel Moïse men nap di at least li gen on bagay kel vle fè ki kab pèmèt ke nou rive chanje peyi a. Piske kisam vle nou konprann nan kesyon referandòm nan, referandòm nan son mouvman ki pral motive pèp la pou redemare peyi a son lòt baz. Yo pap pale konsa avè w non. Yo pap ede w konprann sa. Lè yo di ke referandòm nan pral pèmèt ke pèp la konprann ke gen yon nesesite pou n refè tèt nou kòm pèp. Lè yo di ke jan nou pran nesans lan, depi touswit apre n fin pran libète a, ebyen, yon seri de bandi sot kote yo soti anvayi tout sistèm ki gen nan peyi a. Se yo k fè edikasyon pou nou. Kèlkeswa bagay ke n ap li nan liv, yo pa gen rapò a kote n ap viv la. Se de tout bagay ki soti nan. lòt nasyon, lòt pèp, lòt mantalite se li menm ke nou li nan liv ki fè nou pa gen kenn kapasite pou nou eksplwate anviwònman kote nou kanpe a. Sa vle di ke fòk travay sa yo fèt. Ebyen referandòm nan pral adrese tout pwoblèm sa yo. Referandòm nan pral adrese ki tip edikasyon ke nou bezwen pou jenès la. Kijan pou nou fè pou nou eksplwate tèt nou kòm moun, pou nou eksplwate anviwònman kote n ap viv la. El di ke mwen menm mwen di nou referandòm nan son bagay ki pli ke nesesè, paske ke w pran konstitisyon 87 ke n ap defann jounen jodi a, se pa janm nou menm ki te fè l. Piske lè w pran moun ki ayisyen ki t ap viv nan tan konstitisyon 87 la te fèt, lè nou gade atitid moun sa yo te genyen, se kòmsi yo pa t ap viv an Ayiti. Se jounen jodi a la jenerasyon pa nou an ap pale de pale kreyòl. Se nou menm k ap pale de sa. Yo pa t konn pale de sa. Yo just chita yo pale kont franse yo menm si nou pa konprann sa yo di, apre sa ou tande yon jounalis ap tradwi sa moun entèlektyèl la sot di a pou ou an kreyòl nan pou ou kanpe nan radyo pou w ap tande l. Yo pa janm pale a pèp la pou pèp la konprann. So se moun sa yo ki te fè konstitisyon sa a ke n ap li la a ke nou di n ap mouri pou li ke se li n ap defann nan. Yo di ke m panse Gon nesesite pou referandòm nan fèt piske referandòm nan pral bay yon motivasyon lakay pèp la pou pèp la konnen ke nou bezwen refòme tèt nou kòm moun, nou bezwen viv yon lòt jan, nou bezwen devlope yon lòt mantalite, nou bezwen kontribye nan devlope anviwònman kote n ap viv, nou bezwen eksplwate tout sa k egziste nan anviwònman, nou bezwen edike tèt nou, aprann de metye pou n kapab sèvi kominote nou, ebyen tout bagay sa yo pral anjandre ak mouvman referandòm sa a ke nou pral fè. pou n redestine tèt nou kòm pèp, pou n di men ki wout nou prale, men kote nou vle rive nan ventan, nan trant, karantan, so nou konnen konsa n ap kapab dote tèt nou de responsabilite nou pou n kite yon meyè peyi pou jenerasyon k ap vini yo pa vin ap soufri sa n ap soufri jounen jodi a la. So referandòm nan se yon nesesite pou ke nou remotive Ayisyen, pou nou rene, sa yo rele renesans de la nasyon ayisyèn nan, referandòm nan ap ede. ke nou kapab anbrase mouvman sa a epi nou redemare sou yon lòt, a yon lòt dimansyon. Lè di ke mwen menm mwen kwè ke travay zansèt yo te fè pou ban m libète a, se yon travay ke m pa gen dwa neglije, men m panse ke kòm moun, m gen yon responsabilite pou m kreye pwòp istwa pa m, m pa ka jis ap pale moun de lè esklav te batay pou libète, epi mwen menm m chita m pa fè anyen. So m gen yon kontribisyon pou m pote, m panse ke referandòm nan kapab ede anpil nan nou konprann ke nou gen yon kontribisyon pou n pote nan kreye pwòp istwa pa nou pou jenerasyon an jenerasyon ka vin pale de nou, menm jan nou menm nou toujou ap fè referans a esklav yo ki te batay pou ban nou libète. Non pa m se Figaro Gaston, chak fwa m gen yon chans m fè efò m pataje de twa mo avèk ou. Si w ta renmen plis Ayisyen tande sa m t ap di a, w a pataje l sou paj pa w e m ap retounen lè m gen yon lòt chans. Mèsi tout moun.